Men si chak lè lap bali se kouche pou kouche avèl fwa sa fini. Bonjou bonswa byenvini pa bliye ke sou chanèl Ruth Volcy officiel si se pou la premye fwa ou tonbe sou chanèl sa map diw pa neglije abòne aktive klòch de notifikasyon pou kapab jwenn chak video map poste sou chanèl sa. Abitid yo plis ke lanmou. Men depi pa gen abitid, pa gen lanmou, sa kraze plat. Ok, li vini, videyo sa m pral fè jodi a, erè pou pa janm fè nan vi w, se separe avèk yon gason epi w ba l pitit ou. Nou menm fanm, pitit nou. dwe anba pye nou, anba je nou pou n ap siveye timoun nan. Ok, ou t avèk yon moun, se te renmen, se te lanmou, se te love, chak lè w gade moun nan ou santi w, ou santi w ke ou ta fè dega. Chak lè w gade moun nan son mache pou dou santi w, ou ta fè lanmou ak moun sa. Men vin rive yon moman ke nou pa ka kontinye, relasyon pa ka kontinye, nou separe. Nou separe. Gason rale, li lage timoun anba wout pa okipe. E 90 pou san gason ayisyen, depi yo separe avèk yon fanm, yo tou separe ak pitit la. Ou menm ki pa konsa, wa retire tèt ou. Men 90 pou san gason ayisyen, depi yo separe avèk fanm nan, Yo tou separe avèk timoun nan. Men w konnen ou menm fanm, li lè li tan. Ke lè w separe avèk yon gason, pou fè l kado timoun nan. Ok! Gason an gen dwa pran pitit li wi, si fanm sa se pa yon fanm ke ki ka leve timoun nan, son fanm k ap pati, son fanm ki nan disko, son fanm tout kote fèt la e li la, tout kote zanmi envite li la. Gason an bizwen gason de fami, ki son moun responsab, li ka gon moun ki ka pou pran swen ti moun nan pou li byen, li gen dwa pou l pran l. Men ou menm ki fanm, ou konnen ke, ki gen responsabilite ap pitit ou, ke priyorite pa w se pitit ou pou l ye, ti moun nan dwe anba men w. Pase lè ti moun nan nan men w, li plis lan swen. Timoun nan gon fyèv li gon dyare li gen nenpòt sal genyen an wap toujou fon ti emèjènsi pou wè men banm diw lèw lage timoun nan nan men yon gason e gason sa li menm lap travay li pa gentan chak maten pran timoun sa san benyen sanl pa bwosel lal lagel ka yon vwazinaj oswa lal lagel ba yon moun ki pou veyel pou li. Ou pa di ou fè anyen la. Pa vre? Ou pa ou pa fè anyen la. Sa vle di ke lè w separe avèk gason an, pitit ou gen dwa nan men w. Malgre gason ayisyen, depi yo separe avè w, yo separe avèk timoun nan tou zafè. E ou menm tou malè ou menm, malè a ou menm fanm, ke ou separe a gason an, pou gason an pa pitit li yon bagay fòk ou kouche avè l. e lè li tan pou sa fini ok m separe avèw nou paka kontinye ou paka kontinye se obligasyon w pou okipe timoun nan pou pran swen timoun nan pou bay kòb pou yo pran swen timoun nan men men si w pa vle fè sa si w pa vle fè sa li pa sa se pa obligasyon. Sa se pa yon obligasyon pou bay gason an timoun nan. Timoun nou ap lan men nou. Pase sa fè lèd. Ke chak lè timoun nan pral lekòl, ou di entèl, ou konnen lekòl la ouvè, timoun nan pral lekòl wi. Li annik rele w, e m kon 2000 goud lakay la wi. Men vin pranl non wap tou banm on bagay Ou te bon pou konsa ou pat rete Ou te bon pou moun nan konsa li pat rete avèw Kon fè konnya li vin pranw tankou tankou m ta diw tankou m ta diw se vann wap vann se nan pwostitisyon ou ye a vle di ke ou banm lap baw kòb wap bal plezi sa vle di moun sa vin pran w tankou on epav wap banm plezi map peyew non. Timoun nan se pou gason li lap bali li gen dwa poul bali men si chak lè lap bali se kouche pou kouche avèl fò sa fini se fanm nou ye nou pa egare ke pwal di non se 2 timoun se 3 timoun zafè nap met yon kivèt sou tèt nou nap met nenpòt bagay sou tèt nou nou pwal vann nap okipe timoun nan kòm sa dwa. E ou menm tou ki fanm, ou pa gen dwa pou pale mal de papa timoun ak timoun nan. Ou menm tou ki gason timoun nan nan men w, ou pa gen dwa pou pale mal de manman l. Manman w se yon epav, manman w se sosi, manman w se sela, manman w se avèk yon lòt nèg l ale, papa w se yon lòt fanm li pran, papa w gen yon lòt fwaye. Non! Sa pa gen dwa repete. Ok, moun nan pa vle pran swen timoun nan, ou pran swen pitit ou. Men nenpòt jan sa ta ye, toujou goumen pou timoun ou nan men ou. Toujou goumen pou timoun nan anba pye ou. Toujou goumen ke pou ou wè timoun nan, chak maten ou leve ou wè timoun nan. Chak apremidi ou rantre ou wè timoun nan anba pye ou. Ket ou pa wè l, ou pa konn kòman timoun nan ap andire, ou pa konn kote mesye a lage l la si y ap pran swen l. Ou pa konn kote madanm ou al lage la si ti a pran swen l. Imajine jan timoun dezòd. Pafwa wap gade timoun lan. Franchman si timoun sa se pa pitit ou te ye, se te pitit vwazin nan, ou pa tap ka sipote non segond lan kay la. Ou jan timoun dezòd. Hein. Nenpòt sa wap fè a, pa kite gason itilize nou tankou, tankou se ti jwèt apil. Moun nan bezwen baw mil goud fòl kouche w pou mil goud la. Poukisa l pa bay mil goud la pou pitit li? Moun nan bezwen achte yon valiz pou pitit li al lekòl, fòl kouche w pou kòb lap bay pou valiz la. Ebyen, pito l pa, pito w pa pranl nan men l. Hein? Pito w pa pranl nan men l. E le fèt ke ou separe avèk moun nan, moun nan pa vle okipe timoun nan, fè tout mwayen posib pou okipe timoun nan.